Bonjou tout moun, alò m espere ke nou va byen nan non Bondye. Jodi a nou pati pou yon lòt videyo kote ke m pral pale nou de teknik danrejistreman. So, avan mwen kòmanse pa bliye abòne, like, pataje epi kòmante anba chak videyo ke mwen poste yo. Ok, so fòk nou konnen m masterize yon.

wap wè vwa a li pa santralize vrèman, li pa espasyalize, li pa nan espas kote pou li a vrèman. Tankou, gen de, gen de, gen de li ka parèt sou fòm mono ou swadizan stereo. Ok, so, vwa, lè ke mwen menm, tankou mwen menm antanke maestro, lè map pran yon priz de son, tankou lè map, lè map, lè map fè mizik sou aplikasyon an, mwen mete minimòm. 6 vwa ou gade 6 vwa so an ale map moutre w koman an di an antre nan projè so map pran yon projè ke mwen te fè deja ok ok vwala an ale 1 nap nap kontrole avèm sak anlè a se an e pis enstimantal la. Ok sa se pis enstrimantal la pa bliye mwen te di nou ke lè ke nou pran yon enstrimantal sou youtube fòk nou konnen si tout fwa nou pa konnen nou kapab metel sou fòm stereo li sipoze e pis sa sipoze sou fòm stereo ann di sa se enstrimantal la ok so banm elajil ok sa se. Instrumental la li nan yon piste ok so konnya la men sa n pral fè m prale nan dènye kaze a wè la nou kapab konsate li make stereo mwen mete l sou stereo ok so poukisa se pou vwa e bit la kapab elaji lè n mete l sou fòm mono a vwa a pap gen tandans li masterize vrèman ok epi men sa m fè

Li pa pa li pa li pa spasyalize. Vwa a pa spasyalize li pa spasyalize vrèman. Li pa santralize vrèman. Li pa nan espas kote pou l ta ye a vrèman. Ou wè sa m di w lan? Si tankou n ap pran an n di konsa n ap pran yon vwa e tandans rap. Minimòm nou ka itilize se 2. N ap n ap pran n ap mete 3 vwa menm jan. Ok? Menm jan. Nou pa pral fè yon kopi pas, tankou si tout fwa nou fin mete vwa a, nou annik kopye l, tankou ann di konsa n ale nan Range, ok, so nou annik kopye l, ann di nou kopye l, lè nou fin kopye l n ale nan dezyèm pis la, nou remete l, non li pap bon konsa. So, poukisa? Lè nou fè kopi pas sa, vwa a, gen de efè nou pral mete sou li, li pap nòmalize. Ok so se pou nou re chante l nou pa pral kopye l pou nou re mete l nan yon lòt pis se re mete menm vwa a jan w te fè l la pou w refè l menm jan ok so paske l ap vin an amoni vwa a ap vin an amoni men kòman mwen fè mwen menm ok la premye vwa a nou sipoze mete l mono ok so ann ale n ap gade wè la. Pardons li pa sou men li anlè ok la ann gade wè la nou sipoze metel mono nou antre nan device device audio so metel sou fòm mono ok apre sa metel m kitel o sant voye je nou a goch anlè kote k make track 2 anbal pan pan nan wap wè li o sant ok so li o sant pa metel a goch pa metel a dwat. Dezyèm vwa a mwen mete l a goch ok mwen mete l a goch mwen mete l a san pou san wè wè a san pou san e padon mwen mete l a san pou san epi twazyèm vwa a mwen voye l a dwat a san pou san epi on lòt vwa ankò mwen mete l osant wè sa m di w a mwen mete l osant wè sa m di w a pou l ka fè anchènman ansanm avèk lòt vwa mwen te mete premye vwa a o sant lan ok so many o sant epi lòt 2 vwa yo mwen pa mete yo mwen mete yo agoch mwen mete youn agoch m pa mete l a san pou san lòt dezyèm nan mwen mete l adwat Mwen pa mete l a 100 pousan. So men sa mwen fè. Mwen mete l a 50, 55 pousan oubyen 60 pousan. So an ale n ap wè. Wè kote mwen mete l? Nan ki nivo m mete l? Voye je nou anlè a goch anba track 6 la. N ap wè ti baay, ti sèk. W ap wè ti sèk la. Mwen mete kote k make pan nan. So mwen mete l a. 55 pousan ou byen 50 pousan dezyèm nan tou mwen fè menm jan so poukisa pou vwa kapab santralize de sa de vwa mwen te mete o sant yo nan milye a menni premye vwa wè avè sa tou mwen mete o sant se pou yo ka amonize vwa sa vle di pou vwa ka santralize. Fòk nou byen atansyone a sa m ap di nou an. Si tout fwa nou byen konprann, nou metrize sa m ap di nou an, n ap wè lè n ap fè yon priz de son, n ap wè li toujou nòmal. Ok. Ke se swa se nan moun ki travay sou nan stidyo, yo konprann tout sa m ap di yo la. Y ap wè se se yon moun ki pro nan sa m ap fè a. So, si gen kèt mayestwo k ap swiv mwen. ke yap konprann tou ok yap wè map ba nou bon bèt ok so lè nap fè yon priz de son pa bliye mezanmi pa mete yon sèl vwa yon sèl vwa pa sifi si tankou se yon vwa rap nap mete 3 minimòm 3 ok minimòm 3 oubyen tou depan de valè ou ka mete a so paske.

volan avèk yon yon radyo so ok radyo a ou ka kòmanse travay li nan radyo a epi wal tandel nan kas wap tandel nan kas la an menm tan ok nou ka konekte bloutouf lan e konsa m konn fè m metel sou bloutouf m konekte bloutouf mwen ansanm avèk kas la avèk avèk radyo a. Yo tou konekte ansanm map tande yo a la fwa ok so pa bliye tou lè nap fè yon priz de son lè nap fè pran vwa a pa limen kas la sa nap itilize sèlman jack la nap fouye jack la ladan paske vwa pou poul pa repete vrèman poul pa absòbe lè nou ouvè limen kas la tankou nou nap pran vwa pa bluetooth tankou nou konekte bluetooth la ansanm. a telefòn nan, kas bluetooth lan ansanm a telefòn nan, so vwa a li vin absòbe twòp, ou wè sa m di w lan? Lè nap lè lap absòbe twòp lè tankou lòt bri ki genyen nan atmosfè lan ok, so toujou pretann lè nap fè anrejistreman pou n gen yon jack. Resamman mwen te lage yon video mwen te prezante nou nan espas kote mwen fè lè kote mwen pran priz de son pam yo ok so so map fè yon rekapitilasyon premyèman lè ke nou telechaje yon enstrimantal oubyen yon bit sou youtube fòk nou konnen si li stereo sou fòm stereo oubyen mono si tout fwa li sou fòm stereo nou pa bezwen mete l nan yon pis stereo. Nou kapab kite l mono. Men si l son, si l mono, n ap ajoute yon pis sou fòm, sou fòm stereo pou l k, bit la kapab elaji. Epi, fòk nou pa bliye, lè n ap fè yon priz de son, tankou vwa lè n ap pran, lè n ap met vwa, minimòm si se yon. vwa. Twa vwa menm fason. Pa fè kopi past. Tankou tankou nou nou fin met vwa la nou kopye l n ale nan Arrange nou annik pase men li n fin kopye l an di an di konsa padon so ok so nou kopye l la nou kopye l nou fè hap epi nou kopye l konsa. Bay nan ale nou anbal nou kolel so non li pap li pap li pap li pap jan poul ta pa amonize a li pap amonize konsa vreman ok so m konseye nou re chante sa nou te chante a menm jan ok pou pou lè nap mete efè yo pou yo kapab nòmal epi humm.